kriminèl la. Ou wè ayisyen? Ayisyen son bèt ki mechan anpil. Moun kap viv isi yo tèlman fè mwayen pou fè moun an ayiti pa vini. Yo di yo renove citizenship, moun fè magouy. Yo fè tout bagay yo kannen pou yap moutre moun fè moun pè pou fè ayisyen pa vini. Banm di nou bagay. Mwen pa read comment, nou mèt mete comment m pap read pase wè sim tap read comment m tap fèmen paj mwen lontan map envite nou map ankouraje nou fè tout mwayen vini pou okipe vakabon vakabòn kap fè vye bagay bon mezanmi banm di nou bagay tande tande tande tande gon nèg ki fon video li di nan video an konsa yo yo yo yo revoke citizenship yon moun ki tap fè magouy bon mezanmi depi yon moun citizen isi tande men kòman lwa isi ye. Janjan fè yon bagay ki mal. Tande tande, bann egare, bann tèt vid. Janjan fè yon bagay ki mal nan usa, yo mennen envestigasyon de sa m fè an. Yo mennen m devan jij, yo jije m. Mwen, mwen, lè jij vin jije m, jij pran santans kont mwen menm. Kòmsi pou yon moun al lakay ou, yo revoke. Gen yon menn ki fè yon videyo, O, mezanmi, e, e, yo rele m nan leta paske m ap fè magouy, m ap. Lè Welcome Corp, lè Welcome usa an te vini, anpil moun ap pran lajan. pou yo moun nan bay. Welcome usa apa apa 15 sot pase la pa gon moun ki rejistre. Sa vle di nou menm pa nou pa benyen fè kòmantè anba pòs mwen. Ou konn sa m bezwen mande nou pou n di yon sèl bagay? Degaje nou vini. Paske moun isi pa vle nou vini. E pa repibliken k pa vle vini non se ayisyen k ap viv k ap viv etazini ki pa vle ayisyen vini. Ok. Tout ayisyen sa ou wè k ap pale nan nèt la se vle ou pa vle ou vini. Ou menm pa pale afè ou bat pou vini. M pa konnen si l egziste, men m pa kwè nan epòk sa gen pi gwo levanjil yon moun ka fè ke antre yon moun Ozetazini. Menm lè w te wè moun nan t al legliz samdi, l t al legliz dimanch, l ap di Jezi ap vini, Jezi ap vini, Jezi an la se depi la l kòmanse envesti nan w. Fè yon moun vini Ozetazini ou p ap janm regrèt. Monchè banm diw bagay gen de lè w razè son moun ki vini wi Kedo map diw sa paske moun nan ou gen dwa gen 20 ans isi wap travay moun nan fèk vini ledo envesti nan Manno envesti nan Watson lantrel ozetazini Watson ap fè babè semèn pase an l fè 600 dola kèl kontan kè Manno kontan ou k pè envesti nan yon moun ki pou vini si Watson te chili l tap fè 600 dola pou semèn se peso l tap fè ou an menm kap gadem nan. Envesti nan men yon moun, demen w pap janm regrèt. Menm lè moun nan ta di w l engra, men lè moun sa vini, yon lè Bondye ap fè l sonje se ou te antre. Envesti nan moun. Bravo Watson, bravo Manno. Bon avan yè lè w vin la Konsa w vin nan bèl gade Men bèl kay li Gadon konbyen tan w gen nan peyi an la Mezanmi gade yon moun ki vin nan yon peyi mezanmi Oh Gadon moun ki vin nan yon peyi avan yè la Gadon bèl kay mezanmi Wouy fò m rete la yon lè kanmèm Bondye. Gadon ti kay. Mezanmi gadon bèl kay gadon bèl kay mezanmi degaje nou vini degaje nou vini gadon bèl kay monchè menm pè m pè antre nan kay la paske tèl kay la mezanmi gade kouzin nan mesye m sezi m ale papa kouzin gade jan l fè kò m ale m ale papa m fòk Kite m di nou, e, yo gen pou yo fèmen TikTok. M pa t ko di nou sa. Yo gen pou yo fèmen TikTok, e, nou poko konn ki lè paske gouvènman an gen anpil gwo bagay dèyè l k ap fèmen. Men anvan yo fèmen TikTok, m ap ba nou nouvèl lan. Wè Ayisyen? Ayisyen s on bèt ki mechan anpil. Moun k ap viv isi yo tèlman fè mwayen pou fè moun ann Ayiti pa vini. Yo di yo renove Citizenship. moun fè magouy, yo fè tout bagay yo kannen pou yap moutre moun fè moun pè pou fè ayisyen pa vini. Banm di nou bagay, mwen pa read comment, nou mèt mete comment m pap read, pase wè sim tap read comment m tap fèmen paj mwen lontan. Map envite nou, map ankouraje nou fè tout mwayen vini pou okipe vakabon, vakabòn kap fè vye bagay. Bon mezanmi banm di nou bagay, tande, tande, tande, tande, gonw nèg ki fon video. Li di nan videyo an konsa yo revoke citizenship yon moun ki tap fè magouy. Bon mezanmi, depi yon moun citizen isi, tande men koman lwa isi ye. Janjan fè yon bagay ki mal, tande tande, bann egare, bann tèt vid. Janjan fè yon bagay ki mal nan usa, yo mennen envestigasyon de sam fè an. Yo mennenm devan jij, yo jijem. Mwen, lè jij vin jijem, jij pran santans kont mwen menm. kòmsi pou yon moun al lakay ou yo revoke gen yon menn ki fon video oh mezanmi yo relem nan leta paske map fè magouy map bagay lè welcome kòp lè welcome usa an te vini anpil moun ap pran lajan pou yo moun nan bay welcome usa an apa apa 15 sot pase la pa gon moun ki rejistre sa vle di nou menm pa nou pa bezwen fè kòmantè anba pòs mwen ou konn sam bezwen mande nou poun di yon sèl bagay degaje nou vini paske moun isi pa vle nou vini. Epa repiblik et pa vle vini non se ayisyen kap viv kap viv etazini ki pa vle ayisyen vini ok tout ayisyen sa ou wè kap pale nan nèt la se vle yo pa vle ou vini ou menm pa pale afò bat pou vini.